Donk si m vini m mande 2 mizik ayisyèn ki se 2 gwo siksè, I'm sorry men majorite a se nan ane 70, 80 li ye. Si n pa al pran l aprè 90, w ap konte sou pwent dwèt ou. W ap konte sou pwent dwèt ou, li pa anpil men pèsonn pa responsab de sa. Donk si w nèg kounye a la ou bezwen petèt antre nan yon lojik de masturbasyon entelektyèl e wap mastube tèt ou, ou vle mete klas, ou vle mete new look ladann lan menm nivo ke w te ka mete yon lèlèn cheri chouga konbo, sa se chwa pa w. Se tèt ou wap bay manti. Paske, lese vou di kèlke choz, se pa lan konpa sèlman. Nou pa gen oken chantez ayisyèn nan tout sa kap fè bagay yo la se vre gen de efò ki fèt tankou Rutshelle Guillaume ki sot pran yon pri lòt bò la se apresyab men nou poko gen oken chantez ayisyèn ki vle di sa Mata Jean Claude te vle di pou lemond sa pa pèsòn pa responsab de sa non direktè sa Mata Jean Claude te vle di pou karayib la pou Cuba kote lale men nou pa gen oken chantez ayisyèn ki travèse sa yo. Nou pa gen oken moun ki nan la chanson ayisyèn ki fè sa Ancy Derose te fè. Sa se pa mwen menm ki responsab mèt la. Sa se son de fè istorik. Sa Ancy Derose te fè depi lè l te an Almay. Ancy Derose jwe lan tout kalite kote an Almay. Ancy Derose al pran premye pri lan mizik di mond Pòtoriko, tout bagay sa yo. E pa gen moun ki fè, ki leve defi a. Bon, èske se fòt mwen si pa gen moun ki leve defi a? Se pa fòt pèsòn. Èske w konprann? Nou pa gen oken chantè ayisyen ki jwe sou de grann sèn tankou Djo Trouyo. Nou pa gen oken chantè ayisyen ki pèsi atravè lemond jan yo te pèsevwa yon nèg tankou Guy Durosier. Sa si nou pa konn istwa nou, m pa responsab de sa non mèt la. Kounye an lè yon nèg rete w di m yon enbesilite tankou an 57 pa t gen sesi, les chiffres sont là. Paske nou pa kab fon bagay konsa epi pou nèg se lan moman sa a ou vle pou vin vann zafèm, ou vle pou vin vann klas. E pa sa kesyon an ye. Si klas fèl men se kontan nap kontan, si zafèm fèl se kontan nap kontan. Men se pa sa kesyon an ye direktè. Gen de bagay ki fèt ki rete de defi kòm si m ta di w ki depoze si w vle e sosi menm an literati mèt la. Menm lan ekriti, menm lan ekriti, ou pa gen twò pwoma ayisyen jiska prezan ki kapab deranje gouvènè de la Rose kote l chita a. Sa pa vle di moun kounye yo pap ekri byen pase si pa lòt bò, men on liv tankou di gouvènè de la Rose ki se pratikman on referans lan literati karayibeyèn nan de Jacques Stephen Alexis men se pa se pa fòt pèsòn si pa gen moun ki fè l jounen jodi a la. Ok pa gen oken atis pent kounye an la ki fè sa yon nèg tankou Basquiat te fè, pa gen oken atis pent ki fè sa yon nèg tankou Sejourné te kite, pa gen oken atis pent ki fè sa yon nèg tankou Dodard fè ke w ale o Senegal w ap jwenn tablo Dodard dan le gran musée d'art o non di panafrikanis o nivo de di Senegal, ou jwenn dè skilti de Duval Carrié, ou jwenn dè penti de Dodard, men pa gen pèsòn ki responsab si pa gen oken atis pent kounye an ki kapab fè sa yo. Pa gen nèg ki responsab sa non. Sa se yon fè. Sa se yon fè. De moun tankou Philomé Aubin, de moun tankou Bernard Séjourné ki gen tablo kap vann jiska demi milyon dola, ebyen sa se pa gen pèsòn ki responsab de sa non mesye. Donk ki responsablite nou vle bay moun lan sa? Se listwa nap fè. Se listwa nap fè. Ok? Se listwa nap fè. Donk lè kounye yon nèg vin mete m lon bagay la wap di m ke map met jenerasyon an fas lòt la. Kisa m met jenerasyon an fas lòt la la? Kounye ou vle m envante yon bagay? Ou vle m envante yon bagay? Ok, pa gen oken djaz konpa ki gen de mizik ki entènasyonal lan nivo tabou konbo. A, se son verite liye, ki sa m pral fè la? Se mwen ki fè sa? Pa gen oken djaz ayisyen ki fè de grenn sèn tankou le tabou konbo lan tout istwa mizik la jiska nojou. Tabou konbo gon mizik li fèl di tout sa yap fè la nou fè yo deja sa nou menm nou fè nou poko yo poko janm ka fèl men se pa manti l fè son veritel ye m pa renmen sa tabou konbo di a lan mizik la m twouvel gon fanfaronnad ladann m pa renmen mesaj kel voye ladann nan. Men an menm tan tou, il faut dire les choses comme elles sont. Tabou kon bou sot jwe o Bénin la a, ok, ou mèt tande tout sa w tande de Zénith, de tout kalite bagay ki fèt, pi gwo evènman ki fèt lan konpa e Tabou kon bou k sot fè l, se pa le Zénith, se o Bénin, devan des milliers d'Africains, sous la demande du Président de la République du Bénin ki mande se Tabou kon bou k pou vin jwe. Bon sa e mwen k fè sa a? Èske sa se mwen k fè sa a, mesye? Tabou Combo se sèl atis ayisyen, se sèl djaz ayisyen ki gen yon mizik lan repètwa li ki revizite petèt pa youn lan pli gran atis mondyal yo ki se Carlos Santana. Eske, eske m responsab de sa? Eske m responsab de sa? Eske yon mizik Carlos Santana reprann, eske w ka gen yon deba sou l se yon gwo hit entènasyonal? Ok donk I'm sorry Klass pako la, Nu look poko la, Carimi te sanble l te ka la, li pa gentan rive. Yo gen travay y ap fè la. Paske pandan n ap pale la, si n ap pran atis ayisyen ki pi entènasyonal kounye la, se Joe Edouard Phil l ye wi. E pa lan djaz konpa nou yo non. Jwe dwèt file sot jwe la lan lan Accor Arena a, li plen l pou kò l. Klass pa ka fè sa. Nu Look pa ka fè l. Zafèm pa ka fè l. S on reyalite l ye. Men le Tabou Combo dans ses grands jours te ka fè l, li te ka refè l ankò. Sa se son defè, m pa konprann kisa nou vle m envante la. N ap fè yon egzèsis pou n degaje de bagay ki pou itil nou, pou nou fòme tèt nou, epi se la yon nèg ap ban m, e yon nèg ou ban m 5 mizik Zafèm, ou mete l nan gwo siksè. Men ou pa ka fè sa. Zafèm fè gwo bagay. Sa ka rive ke li vin fè l pi devan, men l poko fè l. Ok? Kounye an nou gen 2 chif, nou pale de gwo siksè entènasyonal. Le siksè ne se mezure pa sèlman a chif de vant albòm nan, kounye an lan tan modèn nan la. Tandi ke lontan, se chif de vant yo ki te vle di tout bagay. Men kounye an chif de vant lan l pa vle di menm bagay. Avèk la fasilite de konsomatè kounye an pou pran mizik la sou telefòn ou, ou gen dwa menm pran yon pakèt bagay ou pa renmen, ou di banm sipòte atis sa epi ou pran albòm nan. san w pa renmen l. Mèt an di lontan ke toupatou atravè lemonn, se mache pou mache, si w an Frans pou w ale lan Fnac, si w o Kanada ou pral mache ou pral lan Archambo, si w Ayiti ou konnen ou pral mache ou pral lan Micro-Sillon, ou pral lan bwat a mizik Raoul Denis, ou pral mache tout kote anba lavil la pou al achte albòm yo fizikman. Sa vle di ke te gen de deplasman, mwen se machann CD ke m te ye, gen moun ki te konn soti lwen direktè pou vin pran yon grenn CD nan men m. Gen nèg ki konn soti kafou, nèg la pran kamyonèt pou l vin dèyè m jis Petyonvil pou l vin pran yon grenn CD King Passy ki soti. Sa vle di te gen de efò k te konn fèt, efò sa yo, yo pa egziste kounye a la. Kounye a nèg la sou telefòn li la, li peze bouton, mwen menm mwen konn achte 2 albòm just pou m ankouraje atis la. Gen de albòm m achte m pa menm tande non. Gen de album m achte ke m pa menm tande menn. Ou pa menm tande album nan, ou atis parèt la, ou ap ankouraje li, epi l di w li voye lyen an pou ou, epi w achte album nan, konbyen kòb ou depanse, yon 8 dola, yon 9 dola, nan kisa l deranje w? Oubyen ou deranje de twa grenn mizik? Se pa menm reyalite a mesye. Ok? Donk kounye an, ou gen dwa sezi yon nèg gen de gwo chif. Epi de manyè konkrèt li pa fè siksè vrèman non. Sa vle di ke nou wè de moun pa egzanp sou entènèt la la ki gen de videyo ki gen 1 milyon vyou, ki gen 2 milyon vyou, epi moun sa sou mete l jwe yon kote lan yon chanm kay li pa ka fè 10 moun peye non. Nenpòt bagay ki gen sansasyon, ki gen yon fanm ki mete yon kilòt tanga, ki parèt, ki sesi, 200 mil moun pral gade l. Se pa fòseman pou mizik la, paske gen yon pakèt bagay ki vin avè l kounye a, l gen zen, l gen tripotaj, li gen tout kalite bagay sou ki alabaz de rega nou. Se pou sa ke tout sa kòm si m ta di w ke ki gen zen, ki gen sansasyon men se yo menm ki gen pi gwo resèt. Eske sa vle di se yo menm ki pi mache? Pa fòseman mèt la. Pa fòseman. Ok. Men gen de gwo bagay ki fèt sèjousi. Zafèm fon gwo bagay. Zafèm fè bilbòd. Se gwo koze. Listwa retiendra ke zafèm fè bilbòd. Men eske sa fè zafèm gen tan la menm la kwa vek tabou konbo wazil fè bilbòd la? Kounye yon nèk gou dim lajan sere klas. Ou pran de twa jèn ki rejwe lajan sere klas. Se byen bèl. Patati patata. Kounye yon lò bezwen mete kom yon gwo yit. Entènasyonal fò pa bay tèt ou manti monchè. Gwo rit entènasyonal la w konn wè yo. Sa vle di ke gen de bagay ki la. Sa vle di ke David DP Express son mizik ki soti depi 79. Son mizik jiska pre, jiska lè bagay CD a fini. Fred Paul oblije repwodui l pa milye chak ane. Chak ane. Gen de bagay, gen, gen de, gen, gen de, gen de, gen, gen, gen de, gen de mizik ki pa janm mouri mèt la. Men chak ane a se pa pou Ayisyen sèlman non, pou Matinik, pou Gwadloup, pou Giyàn, tout bagay wi. Mwen menm gen de bagay ke mwen menm mwen wè mwen, mwen di mwen menm, l, premye fwa ke m pral dekouvri CD GM Connection, ok, premye fwa m pral achte CD sa yo, m pa achte yo an Ayiti non, m achte yo an Frans. Lè sa m al an Frans lan konsè 30 an Tabou Combo a. Premye fwa m pral antre lan magazen Fnac an Frans. Lè m antre lan magazen Fnac an Frans lan, m renmen rakonte anekdòt sa a. M ale lan kote Ayisyen yo pa ekri konpa, yo mete lan mizik du mond. Lè m ale ladann, mwen pran CD sa a, mwen pran Mini All Stars We Gotta Move On, mwen pran CD Adelina a, m pran CD GM Connection nan m kwè Doudou, et m pran Kole Kole Band Senfoni Inacheve.

Ok, Jacob Desvarieux, nan yon entèvyou ke l te fè avèk mwen a lepòk mwen t ap travay nan radyo Solidarite. Jacob Desvarieux di m, mizik sa w m ap pale la a, sete nòt mizik de cheve. Li di w sete mizik referans yo pou Lèzantiyè, Jacob Desvarieux de Kassav. Ce sont des faits. Kounya le CD de Tabou Combo de New York City, m kwè ki soti an 74, 75, si gen moun ki ka raple m, la, la fè m konnen. Se yon CD, o moman ou nou, lè l soti, li te lan Hit Parade de France lan, youn lan pi gwo Hit Parade yo. Si yon moun al gade dokimantè ke m fè a, Viv Konpa, non sèlman n ap wè ke m pale de sa, men n ap wè m montre imaj yo, chèn de televizyon k ap pase l

Lè yo di w Tabou Combo fè lè 5 kontinan, l fè lè 5 kontinan vre. Lafrik, Le Japon, Loseyani, toupatou e tout kote l li fè moun, li plen moun. M pa gen, se pa mwen ki envante l mèt la. Se yon fè l ye. Kounye, si w gen yon moun ou konnen, ou gen yon mizik ayisyèn ke w konnen, ke w kapab jwenn de referans ki te lan it parad franse, ki te an premyè pozisyon, ki te fè tout kalite bagay sa yo, ki jwe nan lè diskotèk di mond antye, ki gen petèt 2 gran sipèsta ameriken ki revizite l, w ap just bay li. Lan lan kouran aktyèl la, kòm nou di m se jenerasyon, m ap mete anfas jenerasyon. W ap just bay li. Ok wap jus bay li. Ok l'album di P Express de David sorti en 79 était disque d'or dans la Caraïbe. A l'epoque disque d'or dans la Caraïbe sa vle di 100 mil CD 100 mil album vinil de vendu. Se sa li ye. E se yon CD ki reyedite chak ane jiskòzane 2000 jiska la disparisyon de sipò yo rele CD a. Fred Paul repwodui CD sa a a yon rit entansif. Ok? Sa, brother. Son verite liye chif yo la. Kounya David di pi a son mizik tou yonn lan bagay ki pou pèmèt ou idantifye mizik ki janbe fwontyè ki sesi se lèw wè on pakèt nasyon ap rejwe mizik ou. Sa vle di DP Express son djaz entènasyonal ke l te ye lan sans sa. Pandan ke DP Express pa fè de grann sèn entènasyonal men la mizik di DP Express se te entènasyonal. Se sak fè w wè gen 2 afriken ase koni k ap rejwe ansanm ansanm. Mizik Dpi Express se repri pa 2 mizisyen de la Kolonbi. Gen vèsyon kolonbyèn de Korije. Gen vèsyon kolonbyèn e panameyèn de Reflechi. Ok. David nan Pawlonpa. David matinikè, gwadloupeyen tout moun sa ap rejwe l, san konte ke jiska prezan mizisyen ayisyen kontinye ap jwe David, se sa kon klasik li travèse letan. Klasik la e pa chif de vant li sèlman non, se kantite fwa, se valè referansyèl li epi se le fèt ke anpil moun ap revizite mizik la. Ok, Lè Lèn Cheri pat soti sou albòm. Lèlèn cheri pat soti sou album, Lèlèn cheri soti son single li ye. A peu prè lan menm period avèk David DP Lèlèn cheri soti. Un peu avan un peu aprè je me rappelle pas trop. Men Lèlèn cheri pa soti sou album. Fred Paul vin mete Lèlèn cheri sou CD lan album Krache dife a. Men original Lèlèn cheri a l pa soti sou album. Dayè original la se Shoublack li ye se pa Chouga Combo. Men se pa Chouga Combo a k pral pete plafon. Li soti an single. Single la vann a plis ke 100 mil egzanplè. Pa an Ayiti non, Matinik, Gwadloup, Giyàn, Sen Maten, sesi sela, patati patata. Lèlèn cheri se youn nan pi gwo yit konpa a lan Karayib la. Sa se son dè fè. Sa se son dè fè. Bouki ak Malis, zè frè de jan de Petyonvil, son im nasyonal ke li yo zanti. Anndan tout repètwa Frè Dejean. Se pou sa m te di nèg, ann bay lòt. M bay 10 titre kon sa. M chwazi 10 mizik. Men plen lòt. Lan Shuga Combo sa, lan, m ap di, lan Mag, lan, lan, lan, lan, lan, kòman yo rele sa? Lan Frè Dejean sèlman plen. Nayide. Bouki ak Malice. Linivè tout se mega hit yo ye lan karayib la. Frè Dejan an li menm son djaz sipèsta ke li ye o nivo de li. Gen djaz kòm si m ta di w ke nou pa menm konnen. Ok, gen djaz ke nou pa menm konnen. Ok, ke nou pa menm konnen. Youn nan pi gwo hit o zantiy ki soti an 76 si m pa twonpe m. Ok. E pa yon jazz ayisyen konn bay regle anyen pou li non. Se Astros wi. Asosye make kato tande e pou l ka poule bengo. Son mega hit li ye wi. Son mega hit li ye. Matinik Gwadloup son mega hit li ye. Ok. Mizik bengo sa bengo. Depi pi fò lan nou kap pale mizik la nou pa menm konn jazz ki rele Astros la. Ok Doyen m konn djaz ki rele Astro Star ki son djaz ke Arsène Apollon te fè. Doyen m konnen l. N ap pale anpil. Ok Kounye an la a ou rive apre 86 mizik ayisyèn nan vin bese o nivo dèzantiy e o nivo mondyal. Se yon peryòd de bès li ye menm pou le Tabou Combo ki va se refèr yn sante avèk lalbòm Aux Antilles men Tabou Combo gen yon pasaj a vid ki dire prèske 3 zan. Men tout moun nèt se pa Tabou Combo, ska sa son frè de jan ki prèske disparèt, ok, son Koupe Tloure ki an pèt de vitès, son Tropikana ki an pèt de vitès, son Septen ki an pèt de vitès, ou gon mouvman nouvèl jenerasyon k ap bagay, men mouvman nouvèl jenerasyon se ayisyen k ap konsome l. Paske lan moman sa, kòm si m ta di w, Le Grand Kassav avèk tout yon jenerasyon de antiyè k ap monte, yo achte lanmou lakay yo. N ap pale lè Vigal, lè Tania Sainval, èske w konprann, tout moun sa yo. De mouvman tankou Zouk Machin, de mouvman tankou Kwak, epi avèk Le Grand Kassav, antiyè gen bagay pa yo lan men yo. Yo pa sou bò nou twòp lan peryòd sa, nou menm se nou menm se kopye nap kopye sou yo lè sa, nap fè de mizik ki enspire de yo, èske w konprann, epi nap fè ti mizik ti bal de salon nou, nou gen tout pwoblèm politik nou lan wèl nou, èske w konprann sa m vle di w la, donk pwodiksyon mizik ayisyèn nan pa pèse lan mache antiyè a, lan peryòd sa, e la ankò kòm si m ta di w se Tabou Combo ankò yn fwa ki pral reouvri pòt mache antiyè a pou nou avèk albòm Aux Antilles la. Atansyon, atansyon nouvèl jenerasyon, pa kite konpa mache. E Tabou konpa ou pale nouvèl pou nou ankò wi. Nou te mouri o Zantiy la. Nou te mouri. Lè Papach, lè Zigzag, lè sesi, yo pat vle di anyen Matinik Gwadloup. Sweet Micky pa janm vle di anyen pou Matinikè Gwadloupeyen moun sa yo. Sweet Micky pa vle di anyen pou moun sa yo. Top Vice pat gen gwo siksè Ozantiy. Djaz ki nan peryòd sa a malgre tou tap pèse Ozantiy nan peryòd sa a vrèman, se Digital Express avèk Ansyto. Avèk Ansyto. Men o la ankò lan peryòd difisil sa yo, se ansyen jenerasyon sa ki te vin frape pòt Antiy lan ankò. Avèk Tabou Combo mizik sa a atansyon epi se lan peryòd sa tou ke Volo Volo ap reprann ap reprann si w vle yon fòs onivo dè Zantiy avèk mizik sa Moun yo di yo se boujwa albòm Madan Marye kote bag ou tout albòm sa Donk kounye a nou pral revin gen yon pèse antiyèz kòmsi m ta di w de manyè seryez ok de manyè seryez se Alan Cavé k pral ba nou l direktè. E la, Alan kòmanse kòm si m ta di w ap konkeri si w vle Lèzantiy e ap trase yon ti chemen lan bagay sa yo. E pi, Carimi pral parèt avèk Beng Beng. Li pral pratikman frape pòt moun yo fò, fò, fò, seryezman. E pi Alan Cavé pral ba nou yon mizik ki se petèt youn nan pi gwo yit ayisyen entènasyonal. Alan Cavé pral lage Se pa pou dat la lan Konsaj non. Li pral lage se pa pou dat la nan kòsaj nou. Ok? Donk, de lè nou kanpe sou se pa pou dat la la, de Carimi se pa pou dat, nou gen de nèg ki fè de bèl bagay o Zantiy, se le ka pou Arly Larivière, ki pral devlope petèt, petèt, yon sètèn fòs o Zantiy depi lan Wide Ouse, you love me. Ok? E pi, men, lantis, yo renmen atis la, li gen respè, li gen tout kalite bagay, men, se pa menm dimansyon an, mesye. Se pa lan menm dimansyon an, kòm si dimansyon tankou son im nasyonal, kòm si l konkeri pratikman tou lèzanti. Se pa menm dimansyon an. Pa gen yon moun la ki gen yon mizik ki fè Ozantiy sa yon Bouki ak Malis te fè, sa yon Lèlèn Cheri te fè, sa yon David te fè. M pa responsab sa. Si w ka ban m youn, w ap ban m youn. Epi w ap ban m referans. Mwen m ba w tout referans. Djaz sa yo tèlman kite ke gen de jèn gason o Zantiy aktyèlman, o nivo de la Martinique wi, T-Vice avèk Zibidi Bam Bam, bon je peux pas me rappeler le tout, nou menm pandan map pale a se nou sonje nap bay, èske w konprann? Zibidi Bam Bam T-Vice te fè anpil bagay, te fè anpil bagay, èske tu vois? Gen de, gen plizyè mizik ki pèse. Èske nou konprann? Men nap pale gon dimansyon, se pa tout dimansyon pou di son gwo siksè kòm si bagay la frape zòn nan, ey. Se pa tout moun ki te nan lekòl sa a. Donk lò nèg ou vin la epi ou vin parèt la tankou m pa konnen wap di m e map marye klas, wap di m e tèl tèl mizik zafèm, wap di m bon sa se sa se tèt ou vle bay manti menm. Sa se tèt ou vle bay manti. Klass pa djaz ki pi fò aux Antilles. Klass gon travay pou l fè pou l konkeri mache sa. Se pa ke li inegzistan aux Antilles. Pa gen djaz ayisyen ki inegzistan aux Antilles paske les Antillais naturellement renmen djaz ayisyen yo.

Apa vle di kòmsi m ta di w ke ke ke ke e dayè m ap rive pi lwen m ap di gen yon seri de djaz se antiyè k kenbe yo an vi. E antiyè k kenbe Mack Donben an vi. Se pa ayisyen mwen chè se pou ayisyen Mack Donben mouri. Legasi. Frè Dejan, se antiyè ki kenbe l anvi, e pa nou menm Ayisyen non. E pa nou menm Ayisyen ki kenbe l anvi non. Donk kounye an la a, si n ap pale de atis ki sanble yo vle pran antiyè, mache antiyè a an gran jan, lan menm dimansyon ke granmoun yo, enben New Look montre l sou wout la lasemèn sa a. aprè l vin fè Olympia li fè Zenith la la, li gen dwa gen anbisyon poukwa pa pou Bercy, je ne sais pas, men li sou wout la, Nu-Look ap pozisyone l an granmoun dan la kou dè gran lan sans sa. An reyalite l ye wi. An reyalite l ye. Gen yon pasaj oblije pou ou di ko antre lan lakou sa an gran jan. Si wap fè lè dòk, wap fè sesi, wap fè espas regilye ki akeyi mizik ayisyèn nan an Frans, ou poko leve defi a. Defi a se sa l ye. Defi a se L'Olympia, se Le Zenith, se, se, se, se La Cigale, se son les grandes salles. Les salles mythiques. Ok? Se sal sa yo. ke lè w fè yo de manyè endividyèl tankou yon djaz ou pral fete anivèsè w. Jan w wè Tabou Combo te gen awogans pou l fè l, Tabou Combo al fete sè 30 an o Zenith. Li te fete sè 20 an o Zenith tou. L al fete sè 30 an o Zenith tou. Se sa yo, se sa yo ki de, se sa yo ki defi yo wi mesye. Se sa yo ki defi yo. E se sa ke Nu Look sot eseye fè, ke Nu Look di ke li fè Zenith a l'occasion de ses 20 ans de carrière. E li jwenn rezilta. Li jwenn rezilta. Li jwenn rezilta, li mete moun deyò. Son etap ki franchi. Men an tèm d'akonplisman, an tèm de reyisit entènasyonal, Nu Look è ankò trè lwen de ske le Tabou Combo a reyalize. Trè lwen de ske le Carimi te gentan reyalize. New Look poko rive la. Li sou wout la, men li poko rive la. Sa se de verite yo ye. La pa gen pale pou fè pèsòn plezi, pou fè sesi, pou fè lòt bon. Klass poko vreman pozisyonel sou mache entènasyonal la. Gen de demanch kap fèt. Nan kouraje demanch yo. Pa egzanp klass deside li pral eseye konkeri le Panama, ebyen se un pas dans la bonne direction. Lè l fè l, tout moun ap vin di ayibobo pou Tlass, li fè l, tout moun kontan. Men si l poko fè l, mèt la, ou pa ka rete w ap anbobine tèt ou epi w vle pou m ap di ke Tlass gen de siksè ki se de gwo sipè, se de gwo siksè entènasyonal, ki se sesi, ki se lòt. Bon, men, arete de vous mentir. Sou pretèks ke nou an antann, fò n pa fè sa. Fò n pa fè sa. Pi gran reyisit entènasyonal yo mesye, apre le tabou combo, se Alan Cavé, ok, Carimi, T-Vice, ok, pa òd de valè yo, ok, epi pou le prezan moman, ou fenomèn kareman ki rele Joe Edouard Philé, Nou byen kontan pou Joe, men an menm tan nou tris tou paske nou pa panse ke Joe se meyè reprezantan konpa dirèk la. A kotel fò ta gen yon lòt reprezantan, se nan sans sa ke mwen m trè kontan si w vle pèse Nolo vle fè a la. Epi ou gen yon jèn gason la ki rele Osval ki sanble l sou wout pou l fè bagay tou. Se sa reyalite a ye wi. Epi natirèlman, il fo pa krache sou la repitasyon de Mickaël e sou la repitasyon de Kay, men ils ont ankò du chemen a fè paske Vayb nè pa Karimi o mèm tit ke Kay nè pa Karimi. Donk yo gen bagay yo chak pou yo pwouve, pou yo konkeri, rekonkeri mache sa lan dimansyon Karimi te fè l, Se valab ni pou Kay, ni pou Vibe. Se tou. Men il fo rekonèt ke malgre tou, Mickaël Benjamin, Mickaël Guirand, sot fè yon gwo kou lan Zenith. Menm lè l pa t fè gwo Zenith lan, l te fè ti Zenith lan, men se kanmenm pou kò l li te kanpe sou Zenith lan epi l te mete 3 mil moun deyò, plis ke 3 mil, plis ke 3 a 4 mil moun deyò. Sa vle di ke li, si wap pale don atis ayisyen ki entènasyonal, lan jenerasyon sa, Michael Guerin avèk Richard Cavé gon longè davans sou tout moun. Se tou wi, pa gon kesyon de met jenerasyon an fas jenerasyon non. Sa se son de done istorik. Nou pa ka chanje listwa pou fè moun plezi, kòm si moun nan ta renmenm di w ke gon gitaris ayisyen la ki fè plis bagay ke Dadou Pasquet. Sa pa egziste. sa pa egziste, pa gon gitaris ayisyen ki gen pèsepsyon entènasyonal ki lan nivo pèsepsyon ke ou gen de Dadou Pasquet la. Nou pa gen oken enstrimantis ayisyen ki osi respekte sou mache entènasyonal la ke André Dejean. Sa se son de fè yo ye. Se son de se, se pa chaje n pa m chaje bon mizisyen, men ke l rele Nikonson Prud'homme, pa gon kibòdis ayisyen lan tout nèg k ap jwe la yo ki respekte o nivo de la Karayib lan nivo yo respekte Ansito Mèsye. Sa se son de defi ke nèg sa yo depoze ke 30 an aprè, 40 an aprè, nou pa ka leve yo. Pèsonn pa responsab de sa non mesye. Ou konprann?

Se klè, jiska prezan ou ale an Afrik, se 2 mizisyen ap site non yo, Alan Cavé, Coupé Chloré. Pèsonn pa responsab de sa mesye. An Afrik yo pa ka pale w de Ali, yo pa ka pale w de Richie, yo pa ka pale w de Pipo, yo pa ka pale, yo pa konn moun sa yo. Yo pa konn moun sa yo. Men depi w di Alan Cavé, yo konn de kisa w ap pale a.